Car le salut vient des juifs Le salut vient des juifs Waw Nou konn ki salut sa Le salut que Dieu donne à l'humanité Ki bagay ki vin rache nou nan grif satan an Bagay ki vin fè ke nou soti anba tout angwas de pèdisyon an Angwas de kondanasyon an ki vin fè ke nèg kapab viv an pè. Moun ki konnen pè sa a ke m ap pale de li a, ou konprann sa m vle di. E poutan, sa a, kalite gras sa a, se Jwif yo ki pote l ba nou. Waw! Gad on nasyon, gad on pèp ki pote tou sa pou limanite! Alò, nou gade nou wè, Lesenyè Jezi te fèt nan mitan yo. Li soti nan David, nan lignée de David. David se te yon Jwif, nou konnen, ka li te wa, dezyèm wa Jwif lan. Epi nou wè li onore avèk sa, pou yo di ke li se, Jésus c'est le fils de David. Waw! Mezanmi, nou ede w konprann ke lè w tande ou wè ou kèlke choz, ou pa sa pou tèt ou sèlman. Usa pou fanmiy nou Usa pou kote w te fèt la peyi kote w te fèt la Usa pou jenerasyon w ap viv ladan an Ou pap viv pou ou menm sèlman Pa fè neglijans konsa avèk vi w non Gad on Jezi ki fèt a Jerizalèm epi kareman ki chanje le kou de listwa Yo vin rekòmanse konte egzistans limanite apati de lè Jezi te parèt la. Jodi a, sinon nan 2020, se 2020 tan depi Jezi te fèt e tout tan avan Jezi te fèt yo. Tout lòt moun ki te fèt anvan l yo, enben yo di avan Jezi, 500 zan avan Jezikri. Waww gade sa yon nèg pote pou yon peyi peyi a gen pròp kalandriye pal a koz de pèp sa mezanmi tan an yo kontel yon lòt jan ou panse a sak rive jwif la jodia gon peyi ki genyen plis touris ke Israel men tourism pa Israel la menm si Ou ta tande anpil moun ale nan nenpòt kote, al ann Ewòp, ann lòt kote, men lè y al ann Izrayèl se yon lòt bagay. Se Jezi ki pote anpil tourism e ki pote anpil kòb nan ekonomi n nan. Lè w tande y ap fete Nowèl, woo, lajan ki antre ann Izrayèl, se yon fò pousantay de bidjè anyèl Izrayèl la ki rantre. pandan Nwèl. Poukisa? Te gen yon nonm ki te fèt, e nonm sa a, li pote yon bagay ke limanite antyè a bezwen, le salut de leur âme, le salut de notre âme. Se Jezi ki pote l pou nou. E Jezi te fèt a Betleyèm. Li te grandi a Kapènaòm. Li te egzèse ministè li a Jerizalèm. Li te yon nonm reyèl, ki te soti nan yon vant yon manman, ki te gen frè avèk sè, ki te obsève lwa peyi li. Epi blan yo di, Jezi mouri plis pou rezon ekonomik ke tout lòt rezon. Ilèvre ke Farizyen yo te jalou, yo pa t ka gen pwisans li te genyen an. Farizyen yo te jalou, pa t gen yon lòt mèt tankou li menm. Jamè òm nan anseye kòm setòm, men gran gran gran skrib yo, gran gran gran gran prèt yo, nèg yo sa yo manje dan lè yo tande Jezi ap pale. Se vre, gen sa. Men sa k te pi enpòtan an, sèke nèg yo, ekonomi a, ou vle baskile nan tan Jezi a. Se li k pote plis wi, l ap fè de mirak k ap fè yon bann bagay ap antre nan anba la. Men, kòb la pa pase nan menm men l te pase a. Kòripsyon! Ap pran gwo kou hoo. Lap vin preche yon seri de bagay ki fè nèg pa ka fè kòb menm jan ankò. Menm si li tap pote plis richès nan peyi a. Paske se la benediksyon de letènèl ki anrichi. Nèg yo pa renmen jan kòb la ap vini an. Anmwey nan tout peyi jodia moun ta vle tchwe moun avek koze pandemi sa nou aprann de bagay odye de bagay efwayab moun ap mande kijan limanite ka tonbe nan sal ye la akoz de amour du gain amour de l'argent satan mamon vreman vreman mennen mond nou an yon kote k terib anmwey se konsa akoz de mamon ke le fils de Dieu li te crucifier men nou pa gade sa. Krisifiksyon nan, mò li, rezirèksyon ni, vin kouvri tout pasyon n, tout mizè ke l te pase, paske jodi a nou ka di se par ses meurtrissures que nous sommes gueris, paske l resisite. Bon, la résurrection de Jésus-Christ, mezanmi, li plase li au centre du temps et de l'éternité. Gad on nèg, mesye, tout moun ap, ki anvan n, ki te vin anvan n, nan Ansyen Testaman, ap gade vè li menm, E tout moun ki fèt nan Nouvo Testaman an, yo kanpe gòd vè li, avèk li menm pou y ap gade laveni an. Jezi se sant lan, se pivo de listwa a. Konbyen moun ki chita la a k ap di, Waw, Jezi vle fè m yon bagay? Paske Jezi vini pou anobli laras imen. Chak moun li antre nan ou menm, li vin fè w konte tou dan limati. Moun ap di, se gras a entèl katye a vin tèl jan. Se gras a entèl mwen menm mwen moun mwen ye a. Ke de moun nou wè k ap pale jodi a, ki nan radyo, ki nan televizyon e nou di, si pa t gen legliz, si pa t gen Jezi, moun sa a pa t ap moun ke l ye jodi a. E, avèk pandemi sa, nou wè nou plis bezwen Jezi, L'homme de Bethléem, de Capernaum et de Jérusalem. Nou bezwen l dans nos rues jodi a. Sot ap li yon bagay la a, m pa ka rete pou m pa di, A Bondye, nou bezwen w. Fò w entèvni. Nou pa kapab ankò nan sa n ap tande a. Nèg k ap mennen mond yo, yo mennen l trè mal, avèk mechanste. Nèg yo sadik, nèg yo sinik. Jezi bezwen vini. Li menm ki te sousye l de moun ki te nan tan l yo t ap di kòm li vle rasanble lèzanfan de Jerizalèm anba zèl li tankou yon manman poul kouche sou pitit li pou pwoteje l kont lzwazo de pwa, kont tout bèt ki te kapab vèt nòktin ki te ka vin pran l. Bèje sa a! Bèje sa a! nou bezwen nan moman sa. Mèsi dèske Izrayèl te ban nou yon moun e ban nou anpil moun ke nou ka selebre konsa. Nou espere peyi pa nou tou l ap bay dè zòm e dè fam ki p ap janm mouri. Ayiti viv la.